Chè entènot, nou salye nou e nou kontan pou n kapab rantre lakay ou nan lide pou n kapab pote pou ou emisyon k te manke w anpil la. Emisyon cheri w la ki se Retwovizè ki reyalize

jèn gason te vyole pa Douglas yo, sa ponkò fini. Nou genyen enspektè Eddy Gilles ki mete yon operasyon kanpe pou yo remoke tout machin ki mal stasyone nan vil la. E deja nou genyen jèn gason sa ki rele Fritznel Jean ki viktim de operasyon sa. Nou genyen kle ki se kominote de lidè evanjelik pastè ayisyen Yo menm ki pale de entegrasyon e kretyen yo nan mond politik la. E nou genyen reprezantan OEA ki se Duprouille ki te nan vil Kap Ayisyen, pli presizeman a Milo pou te prezante yon gran konferans pou jèn diplomat yo nan IDRI. Wi nou pa kapab kontinye emisyon sa san ke nou pa salye esponnsò nou yo, nou genyen BB Bar and Grill ki twouve l nan gran lakou ri 24 boulva ke nou salye tout staf BB Bar and Grill yo. Ebyen jan m di l la medam mesye nou genyen. e Maître Desauguis Thony ki di konsa fòk pwose a kontinye mesye jèn gason nan vil Kapayisyen ki te viktim de vyòl e nan men mesye Douglas yo bagay sa fòl kontinye yo pa ka gadel konsa paske gen anpil nan mesye yo ki te viktim de vyòl tandi ke yo pa janm jwenn anyen pandan anpil lajan ap sikile. Erè ap vrèman li pa vrèman de de la part de Douglas paske Douglas en tant que agresseur li te dedomaje li te vèse montant ke li te dwe vèse sepandan se montant li pa jwenn vrè viktim yo montant sa se kèlke viktim e Gen lòt moun ki pat menm viktim ki arive fofile kò yo.
Enspektè Eddy Gilles, responsab sikilasyon, li menm ki mete, jan n sot di l, yon operasyon sou pye pou yo remoke tout machin ki mal stasyone, ki mal kanpe. Dayè yo di konsa boulva a yo fè l tounen yon lye de stasyònman. yo vle stope bagay sa, se yonn nan rezon ki fè yo kòmanse ap remoke anpil machin ki pa stasyone yo byen. Se sak fè yo di moun yo fòk nou aprann fè pakin lè nou gen poun met machin nou kanpe. Machin ki rete, pa egzanp nèg la ka gon machin, li pa gen kote li mete l, li chwazi li vin mete l sou boulva a oubyen li vin mete l nan lari an e operasyon sa ap fèt, li pap fèt sèlman sou boulva, lap fèt, lap fèt ni nan lèt L la, ni nan lèt A. sa vle di machin pa ka pake ni lan lèt L ni lan lèt A paske gen moun nan ki gen bizniz nan lèt L la li wè chosè a vrèman piti li pa wè lòt kote pwis li gen biznis la se la pou li mete machin li tandike gen lòt kote li ta mete machin li nan tout peyi. Ou pa oblije kote ou gen biznis lan pou mete machin ou, ou konn mete machin ou kanpe yon kote, apre sa lè biznis lan fèmen ou al pran l. Men nou wè gen moun ki pran plèzi kote yo jwenn yo mete machin yo kanpe. Nou tou lanse, n ap tou di tout moun sa, depi machin an kanpe yon kote l pa ta sipoze kanpe epi nou menm n ap remoke l e nou gen lòd sa. Genyen yon jèn gason ki viktim de operasyon sa, nou di w jèn gason sa li rele Fritznel Jean ki t ap pale kòman l te mal mete machin li kanpe Epi vini l vini li wè mesye yo te kòmanse e ap remoke machin sa. Mwen pale ansanm avèk komisè ansanm avèk mè a mwen di e kisa pou m fè ki obligasyon m gen pou sa k pase a yo di m ke se dimil goud pou m bay ben m di men poukisa piske m la e se mwen ki moute machin nan e mwen ki desann li kounye a m wè sa li yon ti jan biza non sèlman pa gen okenn atik O Gen yon dekrè ki te pran pou di si yon moun kanpe tèl kote dèyè machin nan an fonksyon li pa yon machin ki make a vann kote li fon pakèt tan kanpe se jis mwen menm m kan m desann pou m travèse lari a al fon bagay m retounen yo mande m pou dimil goud bon m pa konnen kisa yo pral fè avèk dimil goud sa e m pa konnen tou non sèlman pandan m vini m pote dimil goud lan pou yo e yo poko pran l nan men m yo di fò m pase nan sikilasyon m ta swete ke lè y ap resevwa dimil goud la nan men m. Yo ban m yon resi epi sou ki baz yo baze pou yo kapab di m pou m peye 10 mil goud pou yon machin ki te jis kanpe pou yon ti tan?
E nou genyen kle ki se kominote dè lidè evanjelik, pastè ayisyen, mesye sa yo k ap fè n konnen kòman pastè yo menm yo genyen pou devwa pou patisipe nan eleksyon, yo menm yo gen devwa pou kapab rantre nan politik peyi a. Bon, nan ekspoze a nou te wè ke kretyen an an de sans. Premyèman kretyen an se moun ke li ye. E kòm moun, moun menm se animal politik. Piske nou, piske politik menm se jere, patisipe nan sa ki nan kominote ou, nan zòn ou, e ke nou te wè ke kretyen an kòm moun, e li pa ka defini li an deyò de sosyete kote ke li ye an, li sèlman pa ka di ke li pa dwe entegre. E donk se sa ke nou wè, e Bondye tou. Bondye ki kreye moun, li mete nou nan yon anviwònman, li kwè ke, nou kwè ke nou dwe kontribye nan tout sa ki otou de nou. Nou genyen Dupuy ki se reprezantan OEA an Ayiti, ki genyen deja 3 zan edmi depi li an Ayiti. Mesye sa. Li te twouve l nan IDRI, ki se yon ekòl diplomasi ki twouve l Milo, IDRI, Institut de Diplomatie et des Relations Internationales, ebyen l te vin ofri yon fòmasyon nan lekòl sa. E nou genyen li menm ki te pale nan mikwo laprès, egalman responsab lekòl sa ki se.

emisyon sa lòskel rive sou ou pa bliye emisyon sa li parle de tout sak te pase pandan semèn nan toujou siye retwovizè w la pou kapab viv emisyon sa nou kontan ankò zanmim janm sot dil la pa bliye emisyon sa li prezante pa Vilma John Soften reyalize pa JP Stars Production sponsò nou yo bon bagay. Bebe Bain Grill nan rue 24 Boulevard kap bay bon manje epi anpil bon bwason depi w bezwen brevaj ki pi glase nan peyi a se vin pran l nan Baby Bar and Grill rue 24 boulva paske mwen menm se la m bwè ou konprann ou menm tou nou envite w kapab vin bwè chak jou nan Baby Bar and Grill nou kontan pou n te la avèk ou randevou se pou lòt weekend k ap vin la.